Bonjou tout moun, mwen espere nou byen. Jodi a mwen ta renmen pale nou de analiz swot. Petèt ou se yon antreprenè oswa yon konsiltan, yon elèv oswa yon pwofesyonèl nan maketing, mwen panse ke prezantasyon sa ap ede w. Kisa yon analiz swot ye? Nan yon konpayi, jesyon fonksyon maketing yo kòmanse ak yon analiz konplè sou sitiyasyon konpayi a an jeneral. Ou ka itilize analiz swòt pou idantifye yon nich nan mache a. Analiz sa se yon zouti ki ka ede w idantifye ak analize sante aktyèl biznis ou an. Li ka ede tou nan konsepsyon yon bon estrateji pou pwochen jou, semèn, mwa ak ane yo. Li pèmèt ou evalye 4 aspè sa yo, fòs, feblès, opòtinite ak risk. Aspè sa yo pèmèt ou dekouvri ki kote nan konpayi an ki ka reprezante yon obstak, ke konpetitè w yo ka eksplwate kont ou si tout fwa w pa pwoteje sa pou pwoteje. Lè w gen yon bon konpreyansyon sou fòs ak feblès ou yo, ou ka eksplwate opòtinite ki pi enpòtan yo epi jere tout risk ki ka siprann ou e lakòz gwo domaj nan biznis ou. Li enpòtan pou nou soulinye ke analiz swòt la egzamine an menm tan faktè entèn sa k ap pase, andedan biznis ou ak faktè ekstèn, sa k ap pase deyò biznis ou. Gen kèk nan faktè sa yo k ap sou kontwòl ou, konsa tou, se byen domaj, ou pap gen kontwòl anpil ladan yo. Nan videyo sa, w ap kab konprann 4 aspè sa yo ki nan analiz SWOT la, epi sa ap pèmèt ou pran desizyon apwopriye pou byen jere biznis ou. Fòs yo. Sa yo se domèn ki rann ou diferan de konpetitè w yo paske w pi bon. Yon lòt fason nou ka dekri l, se avantaj ke biznis ou genyen sou lòt biznis yo. Gen dwa se ansanm de valè k ap mennen enstitisyon w ap dirije a, savwa fè w, nivo motivasyon anplwayè w yo, oswa nenpòt lòt avantaj ki ka ba w yon avans sou konpetitè w yo. Pa egzanp, si w gen kapasite pou eksplwate resous ki ra oswa ki mwen chè, alòske konpetitè w yo pa kapab, Nou ka konsidere sa kòm yon fòs. Feblès yo. Sa yo se domèn ki diferansye w de konpetitè w yo paske yo pi bon pase w. Nou ka konsidere nenpòt bagay ki merite amelyorasyon nan biznis ou kòm yon feblès. Gendwa se lakin ki genyen nan antrepriz ou a, kapab se mank de resous oubyen de pratik ke w ta dwe evite. Kòm egzanp, nou ka site, anplwaye k ap travay pou ou ki pa bay randman, ki manke kalifye, oubyen sistèm ak pwosedi ke biznis ou ap itilize. Pou fè yon bòn reprezantasyon de feblès ou yo, ou dwe toudabò onèt ak reyalis. Analize fòs ak feblès yo konstitye faktè entèn biznis ou. Koulye a, ann pale sou faktè ekstèn ki se opòtinite ak risk. Opòtinite yo. Opòtinite yo se ouvèti oswa chans ke w sezi lè yo prezante. Se de avantaj ki ka sòti de chanjman ki gen nan mache w ap sèvi a oswa teknoloji w ap itilize a. Si w konn kòman pou w idantifye ak eksplwate opòtinite yo lè yo fè sifas, w ap ka fè yon gwo kokenn chenn diferans nan kapasite òganizasyon w lan pou l rete konpetitif e gen kontwòl mache a. Menas yo. Nou konsidere kòm menas nenpòt bagay ki soti deyò pou vin afekte biznis ou an de fason negatif e ki ka afekte kwasans ou. Pa egzanp, devlòpman teknolojik yo, pwoblèm ki genyen nan chèn apwovizyonnman yo, lwa ak règleman yo, chanjman nan demann mache a, oswa nouvo konpetitè yo. Li esansyèl pou antisipe menas yo epi aji kont yo pi vit ke posib paske sa ka ralanti kwasans ou. Konklizyon An konklizyon, analiz SWOT la ka ede w remèt an kesyon de ipotèz ki riske epi dekouvri ang mò ki ka reprezante yon danje nan pèfòmans biznis ou. Si w pran anpil prekosyon lè w ap itilize l, li ka bay anpil enfòmasyon sou sitiyasyon finansyè biznis ou epi ede w devlope egzakteman bon jan estrateji pou chak sitiyasyon ou fè fas. Mwen espere ou te aprann de videyo sa a. Mèsi paske w gade l jiska lafen, si w te renmen l klike sou bouton jèm lan. Epi si w vle wè plis videyo, abone a kont YouTube nou an epi pa ezite kite yon kòmantè. Kidonk m ap ba w randevou semèn pwochèn pou yon lòt videyo konsa, mèsi a la pwochèn.